Brezil anonse e-viza l pou 3 peyi. 3 peyi sa yo pap bezwen yon viza sou paspò yo menm jan tout moun tout ayisyen aktyèlman fòk ou gen yon viza sou paspò w pou rantre nan peyi Brezil. Donk eske Ayiti jwenn chans li? Sa vle di pou sèlman e pa gen twò gran efò pou fè ou menm pou kont ou, ou kapab aplike depi ou reponn avèk tout e demand ke yo egzije yo, tout dokiman yo egzije yo pou gen yon viza pou rantre nan peyi Brezil. Nou vini avèk videyo sa nan lide pou nou kapab e reponn avèk anpil moun ki tap verikile yon mesaj e kote ke yo te anonse ke Brezil afè kesyon viza regwoupman familyal lan, viza e imanitè ke Brezil egzije pou ayisyen genyen pou rantre nan peyi a. Donk bagay sa pral fini. Se sa ke anpil anpil moun tap fè konnen de bouch an bouch. E Brezil, prezidan Brezil lan pral retire apati de 2024 lan la e kap vini an, e prezidan Brezil lan pral retire kesyon viza pou ayisyen, ayisyen ap kapab rantre san viza nan peyi nan peyi Brezil. Eske nou vini poun demanti sak konn ap di jiska prezan? Non. Men sa ki enpòtan, nou pral fè w wè 3 peyi sa yo. Eske Ayiti fè pati 3 peyi ke prezidan oubyen gouvènman peyi Brezil lan e sèlman moun sa yo p ap bezwen viza, moun sa yo p ap bezwen viza, moun nan peyi sa yo p ap bezwen yon viza sou paspò yo pou yo rantre nan. peyi Brezil men se jis yo dwe aplike atravè telefòn yo oubyen laptop yo sa vle di yon senp viza elektwonik ke yo pap bezwen pran anpil tan pou yo esperel non non plis yo pap bezwen e e e e peyel chè osi. Yon viza elektwonik ki kapab evalye ant 90 dola, 75 a 90 dola. Donk sa a, sa pa vle di anyen paske se yon ti kras kòb. Kontrèman pa rapò avèk e anpil moun k ap fè gwo lajan nan kesyon viza, an reyalite nou konnen viza peyi Brezil an Ayiti tou sa pa chè. Se sèlman 60 dola. E pou otan, ou kapab jwenn yon moun e ki di w l ap fè w jwenn yon viza Brezil pou 1500 dola. E kèlke fwa ou konn pa ka jwenn viza a menm. Donk, se pa nan sa ke nou pral, se pa de sa ke nou pral pale la a, men nou pral pale de 3 peyi Brezil e e bay aksè avèk e kesyon sa a e e-viza pou peyi sa yo. Ok Eee nap di bonjou bonswa tout moun sa pral depan de kilè wap gade video sa e non pam se Jean Phebe nou kontan pou nou kapab pataje enfòmasyon sa menm jan wap gadel nan ti ekran an e brezil li lanse yon yon e-viza e-viza li pou vwayaje 3 peyi eske ayiti jwenn chans lan. Donk, menm jan anpil moun t ap fè kwè ke Ayiti, yo pral pa, Ayisyen pral pa bezwen viza regwoupman familyal ankò, ni viza imanitè ankò, yo pral rantre peyi Brezil paske gouvènman brezilyen an pral fasilite Ayisyen rantre ak paspò sèlman menm jan ke petèt Nikaragwa bay aksè a. Donk, annou tande jiska lafen videyo sa a. N ap pran yon ti poz, n ap retounen tousuit. San n pa pèdi twòp tan, nou retounen apre poz lan. E nou swete nou byenveni yon lòt fwa ankò nan videyo an. e kote ke nou pral pataje enfòmasyon ke ou dwe genyen e pa bliye ou sou chanèl tout imigran yo chanèl Jean Phebe an e nap di mèsi enfiniman avèk tout moun ki kontribye nan travay sa pou travay la li kapab ale e pli lwen m panse ke mwen menm sèlman pa kapab rann travay sa li E yon travay ki pozitif, yon travay ki fè, ki ale avèk anpil siksè. M panse kontribisyon nou tout se vrèman enpòtan. E n ap remèsye chak moun ki toujou kite yon like anba videyo nou yo, toujou e pataje, kòmante, bay opinyon pa yo, ki ankouraje travay lan atravè yon kòmantè, ki toujou kite yon like pou fasilite pou rezo a li pwopoze plis moun videyo sa yo. Donk nou remèsye Enfiniman nou konnen an reyalite nou pa kapab pou kont nou e se men nan men travay la kapab ale pli lwen an nou agrandi fanmi sa pandan ke nap pataje video nou yo e ou menm ki apèn tonbe sou chanèl la tou ki pako abòne ki peze bouton abòne a nou swete w byenvini paske e prezans ou li vreman enpotan e pou ki fanmi sa al kapab grandi ou menm kap pataje ou gen plas ou ki te deja fè pati fanmi lan sa fè yon bon bout tan e nou swete ke ou toujou rete fidèl avèk chanèl Jean Phebe a pou e travay sa al kapab e gen plis jarèt poul ale vè lavan chanèl tout imigran yo chanèl Jean Phebe a chanèl e enfòmasyon an nou. di mèsi avèk tout fan nou yo, tout moun ki pral fè pati e gwoup sa a e n ap kontinye pou plis detay. Nou retounen touswit apre poz lan paske se vrèman enpòtan pou nou pataje enfòmasyon sa yo e k ap itil kominote a anpil. Anpil Ayisyen rimè t ap kouri fè kwè ke Ayiti pwal gen posiblite pou tout Ayisyen pwal gen posiblite pou yo rantre nan peyi Brezil san yo pa bezwen yon viza menm jan ke l ye nan moman sa yo nan dènye moman ki sot pase yo. Donk, èske Ayiti benefisye avantaj sa a? Petèt peyi vwazen an li benefisye avantaj lan, men èske Ayiti li an reyalite benefisye? Èske Ayiti fè pati moun ki p ap bezwen al espere yon rande oyèm lage randevou? Èske Ayiti e chak grenn ayisyen pral kapab rantre sèlman pran telefòn yo epi e reponn avèk egzijans sa genyen pou fè yon demand azil pou fè yon demand viza e elektwonik e menm jan ke brezil li anonse l pou 3 peyi sa yo eske ayiti fè pati an donk e moun sa yo. E an reyalite, Brezil bay yon repons paske se pa se pa t konsa ke l te ye okòmansman. Twa peyi sa yo ki benefisye favè sa a, sèke twa peyi sa yo pa t bezwen gen yon viza elektwonik pou yo rantre nan peyi Brezil. Sa. Depi nou di sa tout moun kapab konprann an reyalite Ayisyen se pa pou Ayiti. Ayiti se se yon kesyon de tann yon viza imanitè oubyen randevou yo Ou kapab mande viza oubyen kòm nou konn kòman ayiti ye raketè raketè pap janm sispann e e ap fè lapli e le botan nan peyi dayiti tout tan ke pa gen yon otorite ki kredib ki e kòm si ki pran chaj peyi an e tout bon vre ki fè respekte lalwa. Ayiti ap toujou konsa. Donk, nou konprann reyalite a paske anpil fwa ou konn tande pa gen viza, pa gen viza e raketè ap vann viza. An reyalite, se pa raketè a vrèman ki gen viza a men se, se an reyalite se yo, yo, yo, yo, yo antann yo avèk anbasadè peyi Brezil paske se anbasadè ki bay viza. Donk, li vrèman enpòtan pou tout moun konprann nan ki nivo ke peyi nou an li raz. Donk, ok, peyi an reyalite ki benefisye e-viza sa a, e se pa yon favè ke li ye pou peyi yo paske peyi sa yo, petèt te gen te gen aksè pou yo rantre e chak moun nan peyi sa yo te gen aksè pou yo rantre avèk yon paspò sèlman nan peyi Brezil san l pa menm bezwen gen yon viza menm pou l ta al chèche viza elektwonik. Premye peyi an se ameriken. Yon ameriken k ap soti peyi Etazini la a pou l rantre Brezil apati de 2024 lan la a k ap rantre a Fòk ou gen yon viza elektwonik sou paspò w k ki kapab koute w antre 70 a 80 dola. Ok, sa li vrèman enpòtan. Sa se ameriken yo. E pou ki rezon gouvènman peyi Brezil lan pran desizyon sa a? Li pran desizyon an paske peyi sa yo, li bay aksè pou rantre nan peyi Brezil san viza avèk paspò sèlman an, yo pa rann li resipwosite a. Yo pa rann Brezilyen yo resipwosite a. Sa vle di, yon peyi tankou Brezil, gouvènman brezilyen an bay aksè pou ke ameriken rantre, ameriken pa dakò pou yon brezilyen rantre lakay li san viza. E pou rezon sa menm ke otorite yo nan peyi Brezil tanpe kesyon sa, yo mande fòk moun sa yo gen yon viza elektwonik sou paspò yo pou yo rantre nan peyi Brezil. Dezyèm peyi an se Kanada. Kanada, e malgre ke yon kanadyen pa bezwen yon, pat bezwen yon viza sou paspò l pou l rantre nan peyi Brezil, men yon brezilyen fòk ou gen viza Canada pou ale nan peyi Canada. A koz de sa ke gouvènman peyi Brezil lan li oblije kanpe posibilite sa. Fòk nou gen yon viza. Se vre li pa li pa difisil pou twouve l, pa bliye peyi sa yo deja avanse deja, li pa difisil pou twouve viza e li pa chè. Men pou reponn avèk e fason ke gouvènman nan lòt peyi sa yo fè bagay yo, yo pa rann brezilyen yo resiprosite a, enben Brezil, gouvènman aktyèl lan li oblije mete fen ak sa. Donk, Twazyèm peyi an se Ostrali. Peyi Ostrali, Ostralyen yo pa t bezwen yon viza. Sèlman ak paspò yo, yo kapab rantre nan peyi Brezil. Yo kapab vin vizite, vin fè touris. Donk, pou le moman, Brezil li mande chak Ostralyen fòk ou gen yon viza elektwonik. pou vini nan peyi m nan. Paske ou pa rann mwen resiposite a. Brezilyen pa ka ale nan peyi m lan, nan peyi w san l pa gen viza. Ebyen, pou rezon sa a, mwen menm, mwen pa ba w aksè a tou. Pa bliye Brezil pa nenpòt ki peyi. Brezil se yon peyi ki ki avanse anpil se se yonn nan pwisans ekonomik ke mond lan genyen men li bay aksè pou moun sa yo rantre lakay li san viza vin fè touris pa bliye nan touris lan tou sa fasilite peyi a fè anpil lajan men pou otan politik lan li chanje. Donk, tout moun kapab konprann kòman e poukisa sa fèt. Ayiti, se pa yon bagay k ap fasil. Ayiti se deja yon peyi ki mwen avanse e ki yon peyi ki pov anpil. E pi, Ayiti tou, gen tout kalite dezòd k ap pase nan peyi an. sa ka rive ke li difisil pou yo peyi moun kap fè peyi fasilite yon ayisyen vwayaje rantre lakay li san viza akoz de gang kap pase sa gang ap fè ayiti kidnaping donk Sa ka rive sa li parèt difisil. Men peyi Brezil toujou ap kontinye avèk pwogram lan. Gen anpil moun ki te anonse deja ki te fè kwè ke pwogram regwoupman familyal lan pral pran fen apati de mwa sa la, mwa desanm lan. Men non. e otorite yo fè konnen ke pwogram nan l ap la jiska desanm 2024. Kòm nou konnen Brezil toujou e bay yon ane, li pa janm mete l pou 5, 6 an, li toujou e aprè sa kon ane a avan ane a fini li soti yon lòt nòt. pou fè kwè ke ke pwogram, tèl pwogram, tèl pwogram ap kontinye pou jouska desanm lòt ane. Sa se konsa Brezil fonksyone avèk lè l vini avèk pwogram pou Ayisyen. Donk, tout moun kapab tande e konprann kesyon Ayiti e pwal benefisye favè kote ke ou pap bezwen yon yon yon viza brezilyen pou rantre nan peyi Brezil lan, Donk bagay sa a retire l nan tèt nou. Jiska prezan nou pa di l enposib men se pa ko lè a. Donk nou gen anpil bagay nou dwe fè lakay nou toujou jis pou ke lòt peyi kapab wè nou nan yon lòt ang epi lè sa a nou kapab benefisye yon seri yon ta de avantaj sitou ki gen rapò avèk al fè touris nan peyi moun yo. Anpil nan nou se pa touris, pa gen kesyon de touris se pati n bezwen pati. Anpil nan nou lè nou rive nan peyi moun yo nou pa retounen paske lakay pa bon, lakay gen tout kalite dezòd. Se pa yon bagay k ap fasil e menm peyi ki ouvri pòt yo se paske yo konnen pase n ap pase. Nou pap rete vre. E se paske yo konnen pa gen anyen tou lakay yo, yo kapab ofri nou nou pap rete. Se menm menmman parèyman ke peyi peyi sa yo konn bafwaye avèk Ayiti. Gade Sendomeng sa ap fè nou la. Sa li tris anpil. E nou kwè ke sa gen pou chanje. Men se lè nou tout. Nou pran konsyans. Paske konsyans nou mouri. Konsyans nou mouri. On dirè ke nou pa wè. Nou pa wè, nou pa konprann. Fòk nou pran konsyans jis pou nou kapab sove peyi Dayiti. Tout moun konsène. E m kwè. Si se pa sa, pa panse etranje a ki pral ki pral ki pral baw va baw baw valè ke ou merite e fòk ou menm ou fè efò pèsonèl ou jis pou kapab jwenn valè ke ou merite a. Nou se ayisyen, Ayiti se pou nou, se pa Ayiti k pwoblèm lan men se ayisyen.